Anpil moun sezi aksyon sa ke Blondedy Ferdinand ta poze nan zen Patricia Latto a. Sak pase? Nou raple nou yè m ta pral vini avèk yon video kote La Planta ta pral felisite Blondedy Ferdinand e menm di ou ka di Blondedy Ferdinand tout bagay. Men sak rive Patricia Latto a, li pap janm rive yon moun tankou Blondedy Ferdinand. Pou anpil moun yo te panse Blondedy Ferdinand te ka plis sipòte yon moun tankou Laplanta nan zen sa pou jan ke l pale de Blondedy olye l ta sipòte yon moun tankou Patricia Latou. Ebyen, nan moman ke m ap pale avè w la la a, anpil moun sezi, anpil moun etone, gen anpil achiv ki ap moute la a tou, piske Laplanta non non non tan ki te konn ap joure Blondedy Ferdinand, ki te konn ap di l pa ka travay avèk salòp Blondedy Ferdinand, E blondedy Ferdinand pou li menm son salòp ke li ye li pi gran fanm ke blondedy Ferdinand humm ebyen jodi an la nan moman ke map pale avèw la la Patricia la tou se ta youn nan reprezantan blondlike se ta youn nan moun ki ap promote blondlike pou yon moun tankou Patricia la tou e dosye sa ta fè anpil zen sou rezo sosyo a nou pa pral sèlman kanpe sou dosye blondedy Ferdinand ki ta fon ti foure pyel nan zen an e nou konnen blondedy Ferdinand pap li pap mankow E depi se gwo zen kap fèt sou rezo a fòl fè kòb menm si lap fè w manje yon ti bagay piske e Patricia ki ap poste blond like la siman li voye yon 500 dola li voye yon 1000 dola pou Patricia men pa panse tou aprè 3 mwa w pral wè blond like sou Patricia non pandan Patricia ap mennen an Blondedy Ferdinand voye yon 1000 dola e sitou nou wè blond like ta sou Amazon nan moman ke map pale avè w la la li tou pwofite sa pou fè Patricia pwomote biznis li piske se Patricia ki ap mennen nan moman an se non Patricia ki ap e e ki ap mache nan moman an, ebyen li itilize Patricia pou fè pwomote biznis li ki ta apèn moute sou Amazon nan moman ke map pale avèw la la. Poun kite dosye Patricia la, poun kite dosye Blondedy Ferdinand ki ta foure pyel tout longè nan zen Patricia, piske nou konnen li di se li menm ki mèt entènèt la el pwouvel vrèman piske tout zen ki gen sou rezo a lap fon fason poul antre ladanl, fòm diw yè Patricia la tout elay. Kisa kel di? Humm. Pandan pati sa la tou live fòm di w fanatik yo pat kitel anpè. Anpil fanatik ta pral di sa son kama kap bat Patricia la tou. Piske ou paka kite mesye marye w kouche 1 nan kabann li. Pouw bay yon nèg an Afrik manti pou di ou son fanm ki selibatè, pou kitel pou al jwenn yon nèg jis an Afrik. Sètadi sa se kama k frape w. Ebyen pati sa la tou ta pral reponn kesyon sa avèk fanatik ki ta di se kama kap frapel yo, ou pral tande repons pati sa la tou. Lòt bagay ankò ke nou pral pale se dosye Defi. Nou raple nou ti videyo sa, banm ba nou tandel, kote pati sa la tou ta pral bay Defi avèk Laplanta kel paka fè entèvyou avèk Afriken an. Ebyen nan moman ke map pale avèw la la, Afriken an ta apèn konfime wi entèvyou ap fèt e sesi se nan semèn sa menm. E l ta bay randevou avèk fanatik yo swiv li sou tout platfòm yo, piske nan jou k ap vini la yo, swa jodi a oubyen demen, Laplanta ta sipoze bay dat entèvyou a menm. Ban m kite w tande kòman yon moun tankou Patricia Latour li menm li ta pral bay defi avèk Laplanta e l Afriken, e kòman Afriken an li menm li ta konfime ke l pral bay entèvyou sa a avèk mesye Laplanta. E fò m di w tou, s on entèvyou Si Laplanta pat bay entèvyou sa li te gendwa gen gwo pwoblèm. Menm jan Patricia la tou li menm li tap bay gwo presyon ke Laplanta paka fè entèvyou a e konsa tou pèp la te di si Laplanta pa bay entèvyou sa yap bat Laplanta. Ebyen Laplanta li te oblije fè tout fason la pou l antre an kontak avèk Afriken an e bay entèvyou a avèk pèp Ayisyen ki ap tann entèvyou sa piske nou konnen Patricia la tou se youn nan moun ki tap denigre Sitou mesye ayisyen nou yo lèl te fin kwaze afriken sa li pat janm panse nan kouri tròp gen bouke en li te panse se avèk afriken sa kel ta ka fè lavil li te choute tout gason ayisyen edan moman ke map pale avèw la mesye ayisyen yo ta kanpe dèyè la planta pou yo di fòk entèvyou a bay fòk entèvyou a bay en fòk reprezantan jenès en reprezantan jenès ayisyen an pale ki se afriken ki se ex mari yon moun tankou e pati sa la tou banm baw tande.

Enben piga piga Patricia pral montre nou longè bagay li la a non Men men afriken an gentan ap pale la afriken pale non. Je suis Cheikh Abdoul Kader oh!
et pour d'autres l'Africain L'Africain Je vous sais très impatient sur ce qui se passe en ce moment Hum Alors je vous confirme Hein officiellement que j'accorderai Tale ye konfime l di la a Tale tè tè tè tè

Match fini? Humm! African konfime li pral bay entèvyou avèk Laplanta e di nou swiv Laplanta pou Laplanda ba nou dat entèvyou a. Tande presyon ap bay presyon la. Sa k te voye w al an Afrik? Sa k te voye w denigre mesye ayisyen yo? Tout mesye ayisyen yo danbo manke pa pale avè w la kanpe dèyè Laplanta fòk entèvyou a fèt e entèvyou sa a pa fèt n ap bat Laplanta. Nap fèl kite dyòlè ou paka fon bagay fò diw paka fèl hein lè ou paka fon bagay pa pwomèt pèp la fòk ou bay pèp ayisyen entèvyou a fòm diw pati sa la tout ap ale pati sa la tout an depresyon humm map gade pati sa la tou yè nan yon live yon moun moute lap pale byen de pati sa pati sa pa konn si se byen moun nan ap pale pou li nan li panse se mal lap joure moun nan pati sa nan gwo depresyon wi li pran pòz li gon moral fèm manti wi. Baka lap manjel wi heh. Baka lap manjel li pat dwe kite maril podiab lèl gadel wè Jimmy kap depanse tout bagay nan kay la humm baw rezidans ou pa gen bil wap peye tout lajanw pou sanble pou al wè afriken kounya la pou wè se ou menm ki pral depanse nan dèyè yon gason jis an afrik sa lèd vre wi heh pou wè yon gason ou te konn ap egzije gason sa baw tout bagay el bawol vre Kounye a pou wè se ou menm ki pral fè, ki kòm si ki pran wòl gason ki te nan vi w la, ou pral depanse e ou pa abitye a sa, hein gen kèk tan pati sa la tou pa depanse, lè l wè l ap depanse, hein lè l wè tout ti kòb sòl li fin pase, humm nan men Afriken an, l oblije rale kò l la, hein ban m ba nou tande pati sa la tou ta pral pale la, pati sa an dirèk wi, ou konnen platfòm sa pa gen fòs kote fò w pale, hein si Afriken an pale, Afriken an pale.

Moun kap di se karma. Li tap karma se si mesye a te rantre la m te fèl antre l pran rezidans lan nan menm li kite m yes. Ah kama li ovè de vwayaj ou pèdi 8000 dola sòl kama humm kama kama kama li pa vin pa vin blofe pèp la la sa e kama li. Mesye a te rantre la m te fèl antre l pran rezidans lan nan menm li kite m yes. Se sèl e sèlman si, m ap redi l ankò, si pou l ta Karma, se si e sèlman si mwen te ba l rezidans lan, li te rantre la, li. Se sèl rezidans Zoba gentan bay la a wi. Humm li gentan kraze tout ti kòb sòl ou la a wi. Nan moman ou raze, yo di m ou raze anpil wi. Ba l rezidans lan, li te rantre la a, li betize m epi l vire do l. La nou t ap san pou san gen re. Vwala, m t ap yon salòp e nou t ap san pou san gen rezon pou nou di, mwen pran rezidans. Tande, ou pa salòp toujou la a? Pou kite amerik pou ale jis an afrik eh travèse kontinan de vwayaj non dèyè yon gason se ou menm ki mete menm kalson se ou di sa wi menm kalson se ou ki bay nèg la nan poukisa wal dèyè nèg la sèlman pou yon kraze an ou pa salòp toujou la pou yon kraze sèlman si nèg la te gen kòb omwen nèg la te peye avyon pou ou li rive an afrik se li kap depanse omwen ou ta di a m tal fon vakans Sa e pa menm yon vakans non hein ou kite an amerik la ou al an afrik se ou ki peye biyè davyon se ou ki met menm kalson nan dèyè nèg la menm rad pou nèg la sot avèw se ou ki metel nou pa salòp toujou la an tande an tande. San gen re vwala nou ta pou salòp e nou tap san pou san gen rezon pou nou di mwen pran rezidans nan men jimmy ex marim men sa nèg la fèm se sak tap karma nou pa konn sak karma nap tann toujou karma karma. Patricia ou touche yon dezyèm pati live la wi dezyèm pati live la e se egzakteman sa m ta pral pale wi.

Pa fin kwè nan sa lap di yo di yo la non tèt li pa fin dwat. Signification, il faut chercher la définition du mot karma pou l ta karma se sim ta bal sal tap chache an mwen gentan wè se sal tap chache mwen metel atè li paka karma sa paka karma se menm jan tou Jimmy ex marim al pran al pran yon lòt fi lòt fi a betizel m pral m pral rele Non non non non li paka kama la. Enbesil, li pa ka kama la. Si Jimmy al pran fanm kounya fanm nan betizel li pa kama pase epa Jimmy ki te kite ou nan maryaj la al ta chache yon lòt nèg se ou ki te kite Jimmy ou kite Jimmy Jimmy oblije al chache yon lòt moun si yon lòt moun betizel se ou koz moun nan betize Jimmy menl pa kama sak rive Jimmy avèw la son kama piskel te kite yon fanm pou ou menm sa son kama e kama ki fwape Jimmy kounya la tou menm kama ki te fwape Jimmy an li fwape ou tou humm si Jimmy al pran yon lòt fanm kounya li pa kama li pa ka kama. Pase se ou k kite l, li pa kite w. Humm se ou k kite l andan kay la nan yon maryaj, w al kraze pou yon kraze Selva. W al depanse tout ti lajan sòl ou, humm w al kraze Jezi an Afrik, li pa ka kama. Yon lòt fi, lòt fi a betize l, m pral, m pral, m pral rele se Karma? Non, li pa kama.
Se Karma, non se se Karma. Paw la kama, li pa kama.
Se si moun nan te vini la, se si moun nan te rantre la, m te ba l rezidans, epi l vire do l, l al pran Afrikèn nan peyi l. Se la l t ap Karma. Humm. Ok, bref, banm retounen sou sam tap di an man la, An ale, an ale, go ahead baby, an ale. Donk premyèman, tu as parfaitement raison le fait que je l'avais je l'avais exposé trop tôt. Trop tôt. Paske mwen te mwen te do. Non, e ekspoze ou te ekspoze la e foli montre bon gason ou te gen nan men w. Ou t anvi fè tout fanm ayisyèn kite tout ayisyen k nan men yo pou al chèche gason an Afrik. E foli ou te gen humm e foli ou te gen. Paske mwen te mwen te do mwen te do swiv misye ok bon menm lè sa tou ou konnen moun nan ap viv lwen ou nan lòt kontinan donk se pa pou di w se yon bagay 2 zè d tan la m ka m ka janbe Nouyòk la m ale se pa pou di w se Nouyòk li ye m ka m ka fè yon 2 zè d tan nan avyon m al wè l donk lè moun nan ap viv lwen w konsa gen yon pakèt astis lakay li ke w p ap dekouvri tjou. Ok. Donk, mwen te fè li pou yon rezon byen detèmine. M te di, a, petèt se yon etranje, ou konprann sa m vle di w, moun yo pa pral chache konnen kiyès li ye, se pa, se pa pou di w se yon Ayisyen, yo pa chache vi l, yo pa chache pase l. Donk, mwen, se sa k fè m te fè l. M te fè l san byen panse. Ekspozisyon an tou, ekspozisyon an tou pa toutou, li te gen yon rezon tou, atlis moun nan peyi l oubyen fanm nan peyi l apre l gen mèt. Ki bò?

M te santi m pa gason, tèlman wap pale de afriken afriken, m te oblije, m te anvi al chanje nasyonalite m pou m vini kòm yon fek afriken menm jan a Dibango wi. M te manke rele tèt mwen afriken wi, oh, tèlman yap pale de afriken m te manke rete, m te manke ret san fanm, ay tout fanm son afriken yo tap chache, jodi an la yo wè se blòf ou tap bay. Tèt la. Paske le fè ke lè w ekspoze yon moun, li gen bon kote l gen move kote manman l ap di. Paske lè w ekspoze yon moun, sa di, humm, sa son pingakk la. Donk sa vle di si gon bagay ki dèyè ki kache, si l gon doub relasyon ke m pa konnen, m ap jwenn yon fanm kanmèm k ap vin manke m dega nan adrès mwen. M ap jwenn yon fanm kanmèm k ap vin ekri m, k ap vin di m fè atansyon. M ap jwenn yon fanm kanmèm. Sa vle di lè w ekspoze moun nan tou, li gen bon kote l, konsa tou l gen move kote l. E sa k fè anpil gason ki vakabon pa renmen lè fanm ekspoze yo. Paske lè yo konnen ke y ap jwe sou.

Enfo li jwenn nèg la wi pou ka montre se bon nèg m gen yon nèg li pi bon pase w mesye lè nou wè nou gon fanm li kwaze yon lòt nèg nou wè lap bay chalè pa okipel tande si nou ka bloke vye fanm nan poun pa menm wè statil poun pa wè sa lap regle fèl piske anpil fwa sa nou konn wè medam yo ap fè manti wi yo bezwen bann cho e cho yo te bezwen bay Jimmy avèk gason ayisyen yo humm apa kounya wap peye sa kama kap fwape w la. Tann misye tro.
bèl. Mwen bay manti pou nou. Epi l ba nou vizibilite ke l pat genyen. Kòman manti?
Kòman w bay manti? E tout sa w t ap di yo yo te manti? Epi l ba nou vizibilite ke l pat genyen. Ke l pat genyen, m pat oblije ba l vizibilite sa nan kominote pa m. Mwen viktim de sa. Mwen viktim de sa. Bagay la retounen kont mwen menm. M panse se pi gwo erè ke m fè nan twa erè sa yo. Se twa erè ke m rekonèt ke m fè. Jounen jodi an,

Mwen menm sak fèm tap vann li bèl se poum te ka sovgade pèsonalite li paske ayisyen ap pede di afriken dis, afriken dat, afriken santi fò, afriken visye, afriken blofè, afriken gen madanm gen 10 madanm so mwen te vle retire mit sa mwen te vle retire mit sa de gason afriken nan tèt moun yo donk map bay manti pou misye kem pat oblije fè je le fais je le fais.

Pou Jimmy. M vle nou konprann sa. Mwen gen de moun kap di, nou pito sipòte etranje. Non! Nou kanpe a Jimmy. Nou menm nan kominote ayisyèn nan, nou kanpe avèk Jimmy. Piske sa Patricia Latou te fè Jimmy an, li pat bon. Nou pa kanpe avèk afriken. Men nou kontan lefè ke frè afriken nou an, en, vanje pou Jimmy. Nou oblije bat bravo pou afriken an, men se a Jimmy ke nou kanpe. An tande. Sid, Dans ma première relation avec mon ex mari, mwen te konprann mari m twò bèl tou. Mwen refè menm erè sa ankò avèk mesye sa. Se moun sa m ye, erè sa ankò. Se moun sa m ye. Moun m avè l mwen toujou vle vann li bèl. Paske moun m avè l reprezante mwen menm. Li wè m reprezante imaj mwen. Lè moun li ap di konsa, oh m al pran vi afriken pòv, m toujou ap.

Mesye pa la menm tètètètètè avanw yo pale e ou yo poze kesyon reponn mwen non pati sa ap wap bege la yo diw eskel son jounalis wap bege pa la menm non pale Mesye m pa menm kwè lap travay menm Mezanmi e se tout e se tout e se tout. Epi m manke touye tèt mwen m manke al nan kou jounalis la wi.

Li te di m, Kouman m pral fè verifye jis kote m ye an, cheri? Yè sa Mwen di kote m rive an. Lè w rive ou menm, daprè sa w wè, ou wè se pa sa? Premyèman, m te gen, m te gen, m te gen soupson. Li pa di, li pa di w l te di w l jounalis non. M gen presyon se Patricia k t ap met pase genyen. Kòm li menm li se yon jounalis, li pran pòz se yon jounalis ke kòm nèg la gen yon ti radyo kominikasyon mande m si nan sekirite l ap travay an Afrik. Li gen yon ti radyo kominikasyon nan men li. Pa di sa li menm. La tou genlè tap pran pòz son jounalis li genlè men li pa dou se nèg la ki te dil sa non li pa janm di se nèg la ki te dil jounalis e Patricia la tou ki te dou li tap bay manti pou nèg li li tap vann nèg li byen men manti li tap bay e pa nèg la ki te dil sa ann tande byen manman lavi wap fè wap fon djòb mal la wap fon djòb sousou manman lavi.
Premyèman m te gen m te gen m te gen soupson ke se pa vre. Men malgre m te gen soupson m manmi lavi janm zou la mwen renmen vann moun m avèl bèl. Tande ou pèp la li te konnen li pat jounalis pa manti wap bay la kòm ou pa byen avèl wap di li te konnen li pat jounalis men li te vle montre li gon jounalis nan menl an tande pèp la an tande. Moun m avèl bèl yes yes. Sipsi vle fè pou m bay manti pou m ap bay manti Tande wi nou, tande pèp la, tande pèp la a ananali e analize n ap analize Nou tande video a deja Li di si vle fè pou m bay manti Li konnen se manti li t ap bay nèg la pa t janm jounalis nèg la pa t di li te jounalis e li k t ap bay manti pou li an tande. manti pou m ap bay manti pou ou E paske ou menm ou te deside pou son bagay serye
Mwen renmen jisteman mwen renmen vann moun m pa renmen Manman lavi fò w ti fèmen bouch ou Ou met pawòl nan bouch Patricia la tou twòp Ou wè l ap depale ou menm w ap met pawòl nan bouch li Humm Kite moun a depresyon ap pale. Mwen renmen vann moun m pa renmen kraze moun m avel menm lè moun nan paka paka banm on bidon dlo map di se. Ou tap kraze Jimmy bon ou kraze Jimmy ou kraze kèt Jimmy te ka mouri wi ou kite on nèg marye nan kay Jimmy te ou pa renmen kraze moun ou avèl bon ou te marye a Jimmy poukisa ou pat tann ou divòse aprè ou tal chèche al chèche gason an afrik ou tap kraze Jimmy Jimmy manke moun a depresyon la epi ou di ou pa renmen kraze moun ou t avèl an pale. Menm lè moun nan paka paka. Ban nou bidon dlo map di se moun nan ki di se moun nan ki ta gen Nan lè emisyon Guy Wewe yo pozem kesyon yo dim konsa ok ou achte tikè men apre sa kisa misye fè bay sa yo mwen di misye ok se li ki peye otèl se li ki metem nan restoran alò ki nan anyen de verite nan tou sa tout bagay de A a Z se mwen se te mwa e je lè resu. Desespero e pa nèg ak te renmen w se ou ki te koz a nèg la e pa nèg ak te renmen w desespero e ou k pou peye w. He ou koupe yo an li kite koupe yo he ti blòdè byen abiye li gentan byen abiye li santi bon deja e e ou kap mache dèyèl ou zòt jis an amerik pou al an afrik e li ki koupe yo he li te rele ou eske li te rele ou epa ou kite kap mache dèyèl ou kite ma ou anndan kay la pou edel peye woul ou pa janm peye menm yon dlo menm yon kouran jimmy dim ou pa peye nan kay la kounye a ou te vle poul al peye bil non fòw te peye fòw peye sa ou tap fè jimmy yo humm fòw peye yo ou wè janl pa dous. Ou kite Jimmy ap peye tout bil pou kont li, gade kounya wal peye bil an Afrik humm. AZ se mwen, c'était moi et je l'ai reçu ici Si m te yon fanm ki te plus. Sa w pral vin va resi a la a? Wal chèche yon gason se nòmal wi Oh wal chèche yon gason jis an Afrik nèg la te rele w epa ou k pou depanse ki zòb lè w vin pwale lè wap vin a resi yo la sa l pral fè la

Le narcissique ki le. Paske tout reçu m la, tout afè m la. Je peye de A a Z. M pa kwè sa gen. Madam fèmen bouch ou entèvyou ap bay e map tann lè entèvyou a fin bay pou vini avèk resi yo tout moun pral wè w son ti sina pase lè ou kap mache yon lè ou soti an amerik valè ti bèl jèn gason kap fè spò okap la m tap gade okap la poukisa ou pat al chèche youn nan okap Humm non, an Afrik pou ale. W al an Afrik w ap rabese gason ayisyen, imilye gason ayisyen, di nou pa bon. Jodi an la w al an Afrik kounye an la w ap vin pran pòz e ou k depanse sa k pou te depanse yo. Epa ou k t al chèche l? E li k te voye rele w? Epa ou k t ap nwi l? E ou k di e ou k te rive sou nèg la? Hein? Ou rive sou nèg la ou anvi al wè nèg la kisa? Epa ou k pou te fè yo? E mwen k pou te fè yo? Mwen k ta pral peye? An Jimmy k pou te peye yo pou ou tou? Humm? Kòm ou te konn ap fè Jimmy peye tout bil yo pou kont li. E sa Jimmy di m? Sa vle di e Jimmy k pou t al peye otèl pou w la? An ou te konn sa Jimmy ou te vwayaje la. Bon se ou kal chèche nèg Jimmy tal chèche w an Ayiti se nòmal tout sa w di se sa men misye kote l chita an Afrik la avèk ti radyo kominikasyon l nan men li lap fè ti tiktok li hein ou al chèche l la se ou kap depanse lè yo vin lage w la sa l pral fè misye la okontrè yap wè son vye tlemèn li fè w depanse pou li epa tout gason t jwenn chans sa non. Pou fanm ap depanse pou li. Mèsi a la pwochèn demen pou lòt video kap pi enteresan rete konekte avèk platfòm Paw la ki se Telezen piske se la ki gen tout dènye aktyalite yo.